La banm pase pran Blondy Ferdinand. Se mwen menm janm di nou an mèt ranje boudam la weekend nan la nou mèt lapidem jan nou vle mwen menm se verite m vin pale la Atis Blondedy Ferdinand nou wè kounya la paske se bagay yo sou Facebook ou konprann bagay yo piblik lè yon bagay piblik tout moun ka pale ladann bon. Nou wè atis Blondy ap byen pase la avèk yon ti bway ki rele Dipèfèk e pa konsa? Dipèfèk. Ou konprann? Bon. Dipèfèk la pa gen moun ki te konnen l. Fò m di sa klè. Se lòtrejou la e ti nèg sa parèt la. Donk e nou konnen Shabba soti nan Djakout Number One l al fè djaz pa l. Epi l pran Steeve Kay mete kanpe devan epi li mete jenn ti bway sa. Ti bray sa a vrè di l gon bèl vwa ou konprann men son timoun on timoun donk epi ou wè kòman rele djaz shaba ankò ekip oubyen eklips m pa chonje ekip bon epi shaba pran shaba pran e. Shaba pran Suni se jus mon amour Anh ap fèt ok Shaba pran ti bway la mete kanpe devan avèk kòman rele lòt la ou konprann yo fè djaz yo bon nou wè se avèk atis sa jèn ti bway sa ke Blondy ap fè buzz la lan moman. Mpa ta gen pwoblèm Blondy ap fè buzz. Mwen menm jan mdiw la se verite kap pale, se analiz kap fèt. Mpa gen pwoblèm ke Blondy se yon atis li ye li ka fè buzz a moun li vle. Men sa nou pa konprann nou menm, nou menm ayisyen nan kominote nou an, Atis yo panse se atis entènasyonal yo ye. Atis nou yo panse yo se atis entènasyonal. Atis nou yo panse yo se atis Hollywood. Non. Nou pap janm atis Hollywood. Kote nou ye a nan ti kominote nou an se la n ap rete. Nou pa travay pou sa dayè. Ok? Donk pa vin, pa panse ke lè n ap fè yon bagay, Pou nap konpare kòm janm konn wè anpil ayisyen ap fè oh bon entèl fèl oh oubyen oubyen Beyoncé ap mache toutouni oh Beyoncé ap mache toutouni sa nou gen yon atis ayisyen paka fèl oh Beyoncé te met tetel deyò oh Rihanna te monte live li te montre tetel oh sa m gen m paka fèl nou toujou ap konpare tèt nou avèk gwo atis entènasyonal ke nou pap janm ye. M klè sou sa. Paske ko, paske nou pa travay ase pou n ta rive nan nivo moun sa yo. Premyèman, moun sa yo pa fè buzz gratis. M ap montre nou dif, m ap montre nou anpil diferans. Dezyèmman, nou fèt nan yon peyi pòv. Sa vle di nou pa p janm ka nan nivo moun sa yo. Jan m di nou an, moun sa yo pa fè buzz gratis. Moun sa yo lè y ap fè mizik. Lè map pale, map pale de J-Lo, de Rihanna, Beyoncé, lè yap fè mizik, yo pa featuring, yo pa, yo pa fè mizik avèk moun ki pa gen popilarite. Pase se verite ki vin pale la jodi an la. Ok? Yo pa fè mizik, yo pa fè, yo pa menm fè mizik avèk moun ki pa gen popilarite, m pa bezwen pale w pou yo ta fè buzz ak moun ki pa gen popilarite, se yo menm ki pral met limyè sou moun. Egzanp, ou pa wè J-Lo a kiyès ou wè l featuring lè l ap fè mizik? Avèk Fresh Montana, avèk Naz ki gen tan ki gen tan gen anpil popilarite. J-Lo lè l ap fè mizik sa avèk Fresh Montana l fè l, li fè l a li featuring ak Naz.

Ohh men sa vle di ou pa ka di ou pa konn de kiyès map pale Ann ale tou toujou Yes LL cool G ou konprann sa moun sa yo J-lo fè mizik Nou pa ann pase pran Rihanna Rihanna a kiyès ou wè l fè a kiyès ou wè l chante Li chante a MNM Kiyès ankò Kanye West a Jay-Z avèk Drake Analiz kap fèt li chante avèk Drake ou konprann li pa chante avèk moun li pral met limyè sou li li pa li pa menm chante li pa menm fè mizik avèk moun ki pa anyen vwa pou lap fè buzz romantik avèk yon nèg ki pa anyen nan biznis la.

Petèt nan abiman, si nou wè Rihanna mete yon bagay, nou ka di, ah, nou pral mete yon bagay ki plizoumwen sanble a Rihanna. Petèt nan abiman, paske abiman la pou tout moun, tout moun ka achte fake, gen ki, gen ki brand mark, gen gwo mark, ou konprann, gen fake la tou. Ou gen dwa di, bon, kòm m te wè rad sa sou Rihanna l plizoumwen sanble avèk sa, fake sa, te m achte fake la. Ou ka, ou ka sanble avèk yo nan rad. Kòm kounye a gen surgery tou, ou gen dwa refè kò w jan w vle pou w sanble avèk medam sa yo. Ou konprann? Men, afè de, afè de, um, afè de kòmsi la a, ou pral, ou pral, ou pral, ou pral, ou pral panse menm jan avèk atis etranje yo. Atis etranje yo pa panse konsa. Yo pa janm met limyè sou moun ki pa anyen. Yo pa mete limyè sou moun ki pa anyen. Humm tem di yon bagay e gon moun ki dim patoutou ki kote wyclef soti eske se pa ayisyen humm eske w janm banm poze yon kesyon ou menm ki mandem sa eske w janm tande yon dokimantè? Èske w janm tande yon entèvyou Wyclef Jean? M pa kwè w janm tande yon entèvyou Wyclef Jean pou w tande kote Wyclef kòmanse. Kote l kòmanse, kòman l te fè rantre nan Fugees, kòman l te fè kreye Fugees. Kiyès ki te pwodusè li? M pa kwè w janm tande sa.

Kiyès li t ap travay? Ki staf li te genyen? E pa konsa Wyclef rete la boom li monte la non. Dayè si Wyclef pa t Wyclef, li ta pral li ta pral li ta pral nan chante avèk Beyoncé avèk avèk kòman rele ti dam sa Shakira Anmèy anmèy anmèy oh oh oh oh tout tout nèg tout atis ayisyen kap pase mizè poukisa yo poukisa yo pa rive nan nivo wyclef la ou konnen se konsa ou konnen ou konnen se ou konnen se po ou konnen se bouyon wyclef pase nan koulwa poul pase l rive kotel rive a anvan w vin dim si wyclef pa ayisyen al chache enfòmasyon sou debi wyclef jean Pou konn kiyès ki t achte l, kiyès ki te pran l, kiyès ki te kwè nan talan l, kiyès, a, kote l te pase pou l te rive kote l rive a. Anvan w vin brablabla la. Paske anpil nan nou, nou pa p enfòme tèt nou, nou pa p enfòme, enfòmasyon yo la sou entènèt la. Dokimantè yo la, al gade pase Wyclef Jean. Avan w vin radote la. E pa konsa l rete, li pou l monte a. E pa konsa l rete tout moun konnen l nan, nan. Li te travay pou sa. E gen, li, li te, li te, gon, gon kès, gon faktè de chans tou nan bagay yo. Se te chans pa Wyclef Jean, se te etwal pa l. A men tout Ayisyen ta, ta, ta entènasyonal. Tout atis ayis, ayisyen ta entènasyonal. Tout atis ayisyen ta, ta Wyclef Jean. Ou konnen se bouyon? Ou konn se bouyon l ye? Ok Fafoun Mari Lè w ap di yo di pèfèk konn chante youn ede lòt la se sa m ap di w la se nan kominote ayisyen an nou wè l konsa Atis sa yo m sot site non yo la a J-Lo Rihanna ou konprann sa m vle di w yo pa janm fè mizik a moun pou y ap di yo kiyès sa a Menm lè valè valè valè a ti ameriken k konn chante la a Poukisa atis sa yo pa janm featuring avèk yon jenn ti bway k ap vini la a pèsonn pa konnen Aww yo tap janm fè sa? Yo pap janm voye moun monte, moun pèsonn pa konnen. Yo featuring avèk moun ki gentan nan biznis lan deja, moun gentan konnen. E sa yap di w la? Lè yap pale avèk nou, ouvè konesans nou pou nou konprann sa moun nan ap di. Nou bezwen sanble avèk atis etranje, nou nan tout nan tout fason nou pap janm ka atis etranje, paske jan yo reflechi nou pa reflechi konsa. Ou pa pou ankenn atis etranje la ki gentan gen non kap vin featuring avèk on moun pèsonn pa konnen ki fèk ap parèt la. Jamè wap wè yo featuring avèk moun ki gentan gen popilarite menm jan avèk yo. E sa m di w la. E sa m di w la.

Kiyes ki te konn mesye a? Ti ti ti jenn bray sa. Ti bray sa kiyes ki te konnen l? Si se pou talan of course m tande ti mizik li gon bon gon tande gon ti mizik li la m byen renmen number one lady a on bèl ti mizik li ye lè m lan machin mwen m konn ap tande l si se pou talan mesye a gen ti ti ti ti jenn bray la gen talan men jan sa m ap di w la mwen menm refleksyon m ale pi pi lwen ke sa. E pa tout moun kap konprann sa map di la a. Si w se yon sousou oubyen fanatik poto ale, ou pap konprann nan lign mwen ye a. Mwen di w, map redi w ankò, pa gen ankenn atis entènasyonal ki gentan gen yon non, m ba w de egzanp la, m ba w J-Lo, Rihanna, Beyoncé, pa gen ankenn nan medam sa yo kap vin pou yon jèn ti atis la a, menm si l te gen talan nan tout twou dan l, kap vin met limyè sou li la a. M siyen dèyè sa m di w la. Medam sa yo se avèk moun ki gentan gen popilarite yo chante. E sa yo di w la madanm? Kèk moun genera konnen dipèfèk ou a, kèk kèk de twa grenn moun, gen de moun swa lè yon moun popilè kòman w konprann yon moun ki popilè la a paske w konnen yon moun sa vle di li popilè? E pa paske Patricia Latour tande pale de yon moun ki vle di l popilè non. E pa paske de twa grenn moun tande pale de yon moun ki vle di moun nan popilè. Lè w di yon moun popilè, sa sa vle di nan kèlkeswa nan tout kwen w ale, si w mande ou konn entèl entèl, moun nan ap di w wi wi, tout si moun ap di w wi wi. Lè w e menm jan lè yon mizik hit, nan tout ti kwen w ale ou tande ti moun ap chante l wi. M pral pran egzanp yon mizik ki yit la ki soti dènyèman la, mizik Roody Woodboy avèk Darline Desca, M pa kyè. Pa gon timoun la si w di l, M pa kyè, li p ap chante l avè w non. Se sa k rele yon yit wi. Anben, e menm jan lè yon moun gen popilarite, kèlkeswa kote w ale, kèlkeswa kote w ale w bay non moun nan, y ap di w wi, m konnen entèl wi. E sa k rele moun ki gen popilarite madanm. E pa paske de twa grenn moun konn moun nan pou w panse moun nan gen popilarite non. Konprann? E pa paske nou n ap di moun nan pa gen popilarite, de twa moun konnen m nou panse moun nan gen popilarite non. Tande tande yon lòt, e sa fè m di w, moun Facebook sòt amò. Tande yon lòt wi, epi n ap di yo pa ede ti jèn yo. Li featuring hein ak yon ti jèn nou dil desann trò ba kiyès ki di madanm nan desann trò ba la eskem janm dil desann trò ba la Moun Facebook sòt a mò wi menn shit. Moun Facebook sòt a mò wi Map fè yon konparezon ant atis entènasyonal ki pa janm featuring avèk yon moun ki pa anyen. M ap fè konparezon ant atis entènasyonal avèk yon atis avèk atis ayisyen, lòt la rete l dou, èske m di pou madanm nan pa fitiren avèk moun ki pa anyen la a? Èske m janm di sa la a? Se yon konparezon m ap fè. Sa vle di menm yon konpa, menm konpa, menm yon konparezon nou pa ka konprann? Gonaguèt mesye! Sa vle di menm yon konparezon nou pa ka konprann lè yon moun ap fè? Men moun kou pa rezon nou paka konprann. Dayè m pat lan m pat vin nan m pat vin nan bagay featuring featuring avèk moun ki pa twò koni, moun ki pa gen twòp popilarite. E pat e pat la m te vle vini lè m te di m pral pale de sa. E pat la m te vle vini. Men kote m te vle vini an. Paske nivo m ap pale la fòk ou fòk ou fòk ou trèzentelijan pou konprann nivo m ye a. E fòw konn sak biznis mizik pou konprann sa map di a. Sou son moun sòt, son sousou yo pap janm konprann nan nivo m ye a. Ou konprann sa m vle di w? Fòw konn sak rele biznis mizik fòw konn sak rele biznis mizik pou konprann sa m di a. Lè m pale de yon moun ki gentan gen yon limyè sou li, ki gentan gen non, ki gentan gen yon popilarite, li pap janm al chante avèk, m pran, m bay de egzanp. Si w pa gen yon nivo, ou pap konprann kote m ye a. Pito m kite bagay sa a la. Ok? Pito m kite l la paske si w se yon moun sòt, ou pap konprann sa m ap di a. Nan nivo m ap pale la, ou pap konprann. E sa k rele yon biznis mizik.